E Graham pwal komanse frape. An nou koute.
But I'm a conservative and most importantly I'm a follower of Jesus Christ.
M pa yon repibliken, mwen pa yon demokrat, men mwen se yon konsèvativ e Mwen se yon moun k ap suiv Jezikri. Èske nou konprann? M pa ni repibliken, m pa ni demokrat, men mwen se yon konsèvativ k ap suiv Jezi. Alò, m pa wè diferans lan de yon repibliken. Men kanmenm, annou lèse Graham kontinye

Mwen apresye pozisyon Donald Trump. Koman ke li aproche bagay ki vreman di yo. Yon seri de dosye ke pèsòn pa vle manyen, men li menm, li manyen yo. E aksyon ke lap fè, lap pale de Trump, aksyon ke lap pran la yo, yo pral benefisye peyi nou e menm lemond antye. Franklin Graham, pastè trè popilè dèzetazini.

Now nou kòmanse bagay la. Paske medam se mesye kòm mwen toujou di nou, lè kretyen pa kapab pa defann Izrayèl. Poukisa ke Franklin Graham li menm li apresye prezidan an se paske li aproche e li touche de bouton vrèman ki cho. E li avanse pou l pwoteje Izrayèl e pèp jwif la kont sa ke yo rele yon fòm pou yo te anile yo konplètman. Sa se kwayans Franklin Graham. Ke m toujou di nou, objektiv e menm travay responsablite kretyen an, se pou l pwoteje Izrayèl. Sa se travay ou. Selon kwayans lan, ou dwe fè sa. E sa a, li sipase tout lòt responsabilite. Enterè ou pa enpòtan. Bagay k ap bon pou fanmi ou pa enpòtan. ou dwe sipòte sa a ke yo di w la, paske se konsa ou ka jwenn sali. Se yon pwomès menm ke l ye, ou dwe fè l. E pastè a, an palan de Franklin, li prezante l a pèp la k ap koute la a. N ap pale de pèp Sipak la ki kanpe, ki chita, k ap koute reveran k ap pale. ke sa se yon responsabilite menm ke yo genyen pou yo fè sa paske li enpòtan. E prezidan sa li menm daprè yo menm se li menm ki pral akonpli bagay sa nan laj sa e li pral marande l avèk labib pou rann li vrèman otantik paske li pap otantik si li pa nan labib fò li chache yon figi biblik pou l kapab marande ansanm avèk Mesi oubyen Sovè oubyen Pwofèt nan tan nou an ki se Prezidan Trump, pou ke lè kretyen kapab aksepte l fasilman. Graham te kontinye. By this radical Islamic regime. And I think back into the book of Esther in the Bible, where Esther, For such a time as this, our God raised her up to save the Jewish people from annihilation by the Persians at that time.
Nou tande medam e mesye? Se pa mwen kap fè pawòl yo, m sèlman ap eksplike w kontèks e kijan pastè a li menm li pran biblik pou li kapab kore agiman l lan.

Izrayèl, paske nan moman sa a, yo te vle detwi Izrayèl. E Estè, selon Labib, li te plase nan moman sa a pa Dye pou kapab pwoteje e sove pèp li. E se sa ke l te fè. E jodi an la a, Mesye Franklin Graham pral esplike n ke eleman sa a, eleman sa a, Msye se yon senbòl destè ki nan moman sa a chwazi pa le menm Dye pou l pwoteje Izrayèl ankò. E li pral tiye dè milyon dè moun pou pwoteje pèp sa a. Paske tande byen, Dye gen yon eksepsyon de yon pèp ke l chwazi e tout rès yo ke l te kreye a yo pa enpòtan. Poukisa yo pa enpòtan? Paske paske pèp sa yo menm yo pa mache selon lòd Bondye, yo lèse satan enfliyanse yo. Now medam e mesye, an patan banm fè yon ti pale de bagay sa tou piti. Te gon show kem te fè sa gen petèt yon mwa, m te pale de kiyès ki te kreye satan. E lèm di sa, Chanel la te pran dife. Se pa de kretyen ki te korije m ki te di Abner, Bondye pa t janm kreye Satan, li te kreye yon bagay ki rele yon ange de limyè. E ange de limyè sa li menm, li dezobeyi Dye, nan sans sa a ou pa kapab di ke Dye te kreye Satan. Ou sipoze al fè plis etid paske m pa kwè ke w konprann bagay la vrèman. Bon. Ban m eseye ba w yon ti esplikasyon tou piti petèt sa kapab fè w konprann kote ke m ye. Alò, m pa di se li verite, se konsa se la ke m ye. M fò m di w kote ke m ye. Se avè w m ap travay. An nou imajine yon dye tou pwisan ki konnen prezan, fiti e le pase. Ki deja konnen la fen men avan menm ke l te kreye l. Li gentan konnen tout sa ke n ap wè la, li te gentan konnen yo. Paske si l pa sa, li pa dye. Nou dwe dakò sa. Men kounye la ki kreye limanite e li gen deja wè istwa, li gentan konnen sa k pral fèt. Satan oubyen anj de limyè ke l kreye a, ou pa ka di m ke l pa t konnen ke anj de limyè pral chanje e l pral tounen sa l ye a. Dye se li menm ki kreye imajinasyon, panse, dezi, tout sa ke w wè. Dezi pou rezone, dezi pou dezobeyi, tout sa ki egziste, yo soti nan yon sèl èt, Dye. Ou pa kapab detache l nan bagay sa yo. Nan ou kapab di m ke Dye lèse lòm oubyen Satan avèk libabit li, pa gen pwoblèm. Men kanmenm se li ki kreye libabit e volonte. Tout sa ki egziste, imajinasyon, panse, dezi, rayisans oubyen lanmou, tout soti nan yon sèl sous. Si li pa konsa, korije m, sa vle di ke gon lòt dye. Donk, kèlke swa sa anj de limyè sa vin devni, ke l transfòme nan sa ke l vin ye a, men te gon sous ke l te soti, e sous sa te deja konnen ki sa l t ap vin ye. Petèt nou pa konprann Bondye jan nou konprann li an. Sa se youn. Dezyèmman, sonje byen, apre ke, selon Labib, Satan fin fè rebèl li kont Dye, Dye te kapab kreye yon lòt planèt kèlke pa pou l mete Satan, anchene l, men ki kote li voye l? Li voye l sou latè kote ke lòm egziste. Donk, m pa konprann kisa ke w ap di la, men kanmenm, ki lè ke pou nou di, bon, something does not make sense. E paske m di nou mwen menm pèsonèlman, mwen gen yon relasyon entim avèk Dye pa m nan. M pa konn ki sa ke ou menm w ap sèvi. E pa m nan, fè m konprann li pa gen anyen pou wè avèk tout kwayans sa yo. Se sa ke l di m. Petèt m nan erè, men se sa ke l di m. Li fè m konprann ke, gad anndan w, Mesye Gelin, sa w santi a, sa w santi a, èske w panse m te ka fè l konsa vre? Alò, petèt se mwen menm ki an erè, men m vle fè w konprann, jan ke m santi m lan li fè m byen, m santi ke m onèt, m pa ka viv nan mansonj sa yo ankò. E se youn dè rezon ki fè ke apre m te fin gradye nan seminè, yo ofri m yon ministè de mizik avèk lè jèn, mwen te di pastè a, malgre ke te gen bon ti kòb ladan l wi, men m di pastè a, mwen sorry m pap ka pran djòb la, paske l ap enposib pou m ta kontinye ap ansenye de bagay ke m deja konnen andan kè m yo pa fè sans. Donk, m di w sa senpleman, se pou m kapab ede moun ki di ke Dye pa t kreye Satan, kiyès ki kreye l? Ki moun ki kreye dezi a? Kiyès ki kreye dezobeyisans lan? Tout bagay sa yo, kiyès ki kreye yo? Donk ou wè ke nou menm antan ke kretyen nap eseye tòde, vire tèt nou tankou yon topi pou nou chache eskiz pou bagay ki pa bezwen eskiz. Bondye pa bezwen moun fè eskiz pou li. Dieu clair. An nou kontinye avèk Graham.
Thank God for President Trump.
Thank God pou Prezidan Trump. Paske Trump se li menm ke Dye voye nan laj sa a pou sove ki kote? Izrayèl kont lè mizilman. E se sa ke l kwè. Malerezman pou li menm, lè mizilman yo kwè menm bagay la tou, yo kwè ke yo menm se satan. Yo kwè nou se pi gwo satan ki egziste e nou dwe detwi, menm jan tou ke nou kwè ke yo menm tou yo dwe detwi. Eske w wè konfizyon pwoblèm ki gen nan mond lan?

Se li menm ki dèyè Prezidan Trump. E Trump avèk pwisans ke l genyen, paske ou konnen li chwazi. Li voye lame a, li voye lame li o Venezuela pou li kaptire yon diktatè avèk madanm ni ki kowonpi ki kote? Ozetazini pou yo ka jwenn jistis. Medam se mesye, I love my job, I really do. Paske li ba w chans pou kapab petèt simaye yon ti gout limyè nan yon moman de tenèb. Le Reveran Franklin Graham, yon òm trè respekte Ozetazini, pami sèk Krisyanite a, ki deklare ke gen jistis Ozetazini. E, dapre li menm, ranmase Maduro, Mwen pou m di w sensèman Maduro se yon diktatè mwen pa yonn ki vrèman sipòte sa l t ap fè. Men nosyon ke sa ke prezidan an fè a touye konbyen moun pou al pran misye, mennen l isit pou l al jistis sa pa gen sans ditou. Men kanmenm sa se opinyon pastè a e fidèl yo k ap koute l. yo bat bwavo paske yo kwè sa vrèman. Graham te kontinye.
President Trump has put Cuba and the cartels in Mexico, he's put them on notice.
E li montre ke Kiba avèk Meksik se yo menm ki prale apre. Tout sa yo se volonte Bondye wi medam e mesye paske se li voye Mesi a. Graham te kontinye.
And the world has learned that when President Trump speaks, you had better listen.
E lemond aprann si prezidan an pale, lòske l di yon bagay, you better listen, sa vle di ke pito w koute, lòske l di yon bagay, l ap fè l kanmenm. Paske prezidan sa li pa swiv normal